Ou lwen sa w genyen a, kisa w ap panse? Mwen pitit. Medam se m ta esplike nou mizè m ap pase anba mennaj mwen an, nou p ap janm kwè m. Ya m konprann sista, men ou rete la ou lwen, esplike nou nou se zanmi w, nou ka ede w, nou ka ba w yon konsèy, sa k sa k pase antre w menm ak mennaj ou menm? Si w pa pale pitit w ap toufe. Li lwen, li lwen, li lwen. M konnen depi lontan w te toujou di m ou pa renmen nèg la. Men kounye a gen anpil ane ki pase. Èske w toujou pa renmen l? Èske li toujou ap fè w soufri? Di nou sa k pase? Sa pa fè nou byen. Nou se zanmi w fò. Di nou sa k pase?
Ou pa janm ka konprann. Lè yon moun li fòse ke ou avè l.
Selman li di w konsa, fòk w avè l. Tout sa l di w fè, fò w fè l. San e pa nan kè w li soti pou w di w fè l. E m pa ka kite l. Chak kote m pase, li met pou l veye m. M gen pou m ap kache tout kote. M pa gen yon kote m kache pou l pa jwenn mwen.
Konsèy m ka ba ou, kijan pou mennen relasyon an, men si w wè ke se renmen moun sa renmen w, eseye pale ansanm avè l pou wè si l kapab chanje, pale ansanm avè l, paske jwenn yon nèg de no jou pa fasil, paske pi fò bon yo nan men mèt yo.
Kèt menn. Tout kote m vire nan tout kwen m chèche m pa wè Nathalie. Kote l fè la menm? Kèt. M rele l nan telefòn m pa jwenn li. E l pa lakay la.
M konprann li paske mwen menm tou m te nan menm sitiyasyon ansanm avèl. Mwen ta rive, m pat gen moun ki te pou banm konsèy, nèg pam nan m ta rive kitel men se pi gwo erè m te ka fè. Mwen m pa ka diw kitel jis m ka diw, sa m ka diw? Pale ansanm avèl poul ka chanje. Paske se dyalòg ou ka kònje bagay yo.
Wi se dyalòg ki mennen yon relasyon paske si pa dyalòg. Pa kriye, pa kriye.
Si nou pa vle n kriye ki sa nou vle m fè? Nou konprann lè yon moun menm si li ta di li renmen m se pa konsa moun renmen moun. Pou moun nan bon kou, chak jou depi l rankontre avè w pou fè lanmou avè l e kou pou l ba w, ou pa gen desizyon pwòp ou. Sa pa posib. M pa kapab ankò, m pa konn kote m prale, m pa gen moun ki te ka ede m paske nenpòt moun ki ede m, li tiye yo, li bat yo, li fè tout moun pè. Pa kriye cheri pa kriye pale avèl si w pa kapab metel alèz. Nan ka sa Camille li pa ka pale ansanm avèl bon menm lanmou lap fè avèl li tire kou sou li wi. Men sa poul fè wi.
Li ka nan baz la. Genlè nan baz la li. Banm ale.
Pa chache nan diskisyon avèl poul pa leve men sou ankò. Ey moun ki pa eduke a tout sa w fè lap wèl a lanvè pou li cheri sa m te ka diw kitel si w ka viv pou kont ou viv pou kont ou kitel ou paka ret avèk yon moun kap maltrete w. Foudan yon bèl timoun yon bèl timoun li paka maltrete w konsa.
An Sa vle di depi maten map chèche w M tcheke w lakay ou m pa wè e la w e la w chita? Nan baz la w chita?
Depi maten e la m chita medam yo Kisa w vle m fè pou m chita tout jounen lakay la e kabann mwen e o tab mwen e di m non Ata sa tou an pwoblèm
Madanm nou pa vle di nou Ki bagay wap vin di m la Depi maten ou jwenn mwen vin chita la medam yo ap pale bagay map chèche w tout lakay ou m pa jwenn ou Tankou mwen menm nan w pa banm tan m ou pa banm love

Yeah dim non menn, ou di ou te gen yon bagay pou te dim menn, ki bagay li ye la? Ou dim ou gen yon bagay ki trè enpòtan pou di menn, sa li ye la?
Yeah eh ou konnen e frèm ou ye non, si m gon bagay map fè m oblije di w sa non.

Se mwen menm ki deyò a m poko fèl men lè Bondye ta resi. Manman m fèl e se li m renmen m pa renmen lòt map marye avèl. Se pou sa nou kite nou chanje goumen goumen tout jounen pa pou pa pou fini nou anyen. Ket telefon mwen ki tap sone la ap vibre la e wi. Alo Sak gen la An kòb la m genl sou mwen la e wi Kote w ye la.

Hey bon Bon sa sa m pral di frè m nan kounye a men men manzè annik leve l kouri Kòman e kontan l kontan maryaj la kè l kontan oubyen fou l fou m pa Bon Kòm fòk tan m te di m li la m ap tann misye vini M pa konn sa m pral di l mwen menm Kan menm fò m kreye yon may la pou m bay misye petèt M pa ka di manzè sove men m ap oblije di manzè soti l al Li gen yon moun ki rele l l al kot moun nan oubyen m pa konnen l al kot youn nan zanmi l yo men On bon on bon konprann manzè paske misye misye fè manzè pase twòp mizè ou pa ka avèk moun nan menn moun nan pare wap ede maltretel bat bat li menn misye pa nèg kap pran konsèy ou mèt te pale avèl li pap tandew pal la k pi bon aranjem la poum bay misye manjel la

Li di l deplase lap vini. Konsa menm mete w parenn maryaj mwen epi konsa w fè bagay yo menm. M pa ka mare moun nan men kanmenm lap vini paske m panse kè l ki kontan tou menn lal di zanmi l yo sa menn. Ou anraje menn.
Ou pa ka kite l ale menn.
M pa di w depi maten map chèche manmzèl menn e nan baz la lap chita nan pale avèk bann medam yo menn. A ou panse kote l ale li pap tounen ankò? E kè l ki kontan lal di zanmi l yo sa yo menn lap vini menn. Sa e sa w panse menn. Bon demen si Dye vle lap marye.

La maltrete lap maltrete tifi a bon sim ta ka fèl kitel depi 35 sa m ta fèl deja. Bon pou mwen la m tèlman kontan malgre m poko konn kote Natha ye. Bon si mwen la ta map kache Natha pi fon toujou. Pi an wa fèm piti vin ba yon bagay devanl kòmsi sa te ka fè nou tranble. Travè sa yo.
Sa ye rans.

Yo atis wè bagay yo jodi an la frè pa gen nan ranse ni pale anpil kwak se swa sak pase a la Lap di ann. Anbaraje sa m pap vin pèdi tan m menm bat nen m. Pa fatige w bòs nan pil bagay. Non epa epa pa fatige monchè avan m mete w sou yon liy ou fè afè pa w. Ou pa ka kite m ou pa ka bay moun nan rat man ou pa ka gen sa nan menw bagay sa yo pou wap fè pou wap fè rizib ansanm avè l. Sa pi frajil kon zam papa. M konnen m konnen map ba w sèvis bòs la ok. Wap ban m sèvis? Pa bezwen pale fò.
M ta swete sa.
Wè le jou ou fon rat man ankò e ou kap wè l. Non pa gen pwoblèm bòs. Ya men bagay yo e konsa li ye patnèm depi yon moun fon erè la men rivyè sa la e tou tirel pa gen pa gen fè tenten nan yo
shit man brother sa ka manje oh. Dim konsa wi sa bon epi ou pa al atake tann dat sa sa wap tann fè rapid.
Ah boss la banm kouto man ou ka jere sa monchè oh ou gen ponyèt pou sa monchè ou pa menm bezwen kouto a. Wee lady

Map gason deja gason. Map tap tap ou la ay. Yo yo ap pale avè w bagay wap fè dim kenbe manzè byen menn kenbe manzè byen kenbe manzè byen m bal montre w yon bagay wè la a m bal fè w sèvis la pou leson tande tande sa m di w lan sak pase w. Sou presyon.